Bonjou, bonswa sa pral depan de kilè wap gade video sa, non pam se Jackson Jean jodi an mwen vini avèk yon lòt video pou ou, yon video kote ke nou pral nou pral pataje kelke zide, kelke zide de motivasyon ou menm kap gade video sa ou gen devwa pou abòne pou abòne avèk kanal la pou like. Ou kapab pataje l tou. Oubyen ou ka kite yon kòmantè pou nou. Ou ka fè l jan w vle. Nou pa nou pa twò egzije w. Men, si w fè sa, l ap bon pou nou anpil. Jodi a, tèm lan se motivasyon. Motivasyon, jan m toujou di l la. Pase se yon se yon mo ke m renmen anpil, anpil, anpil, anpil. Mwen eseye l nan lavi m. M sanse pote siksè avè l. Ou menm, jodi a, M twouve ke li enpòtan pou mwen pataje motivasyon m avè w. E m pa konnen kisa w pran pou motivasyon. M pa konnen kisa w pran pou motivasyon. Men mwen menm, mwen pran anpil bagay nan lavi m pou m motive vi m. Paske lè w motive vi w, m garanti w, ou pa ka pa pote siksè. Jodi a gen anpil moun ki twouve ke li nan yon sitiyasyon, se li menm ki lakòz. Poukisa? Paske emosyon defwa, emosyon defwa fè w bliye tout rèv ou yo. Emosyon defwa fè w mo, fè w mete tout sa ou te gen pou fè nan vi w de kote. Jodi a m ap vin di w, motivasyon pa mache avèk. Ògèy. Motivasyon pa mache avèk emosyon. Ou dwe mete emosyon de kote pou w avanse avèk vi w. Jodi a, ou menm k ap gade ti videyo sa, ou gen devwa pou motive w. Pou motive w. Kèlkeswa fason an, fòk ou motive w. M pa konnen nan ki andwa w ye. M pa konnen ki travay w ap fè. Map diw sa, menm si ou ta wè nan travay kote ou ye a, se ou menm ki touche pi piti kòb, map diw pa bay vag, pa dekouraje. Pase si ou dekouraje, menm si ou ta pran 2 mwa, 3 mwa, ou kite kote ke wap travay la paske yo pa trete w byen, m garanti w, 2 mwa sa yo, si w pa gen yon ba, si w pa gen yon bagay wap fè, m garanti w, bagay yo pap janm mache byen. Men map di w sa, kèlkeswa sa wap fè a, kèlkeswa sa wap fè a, menm si w wè yo pa trete w byen fason ke w ta vle pou yo trete w la, map di w pa dekouraje. Pase yon lè, yon lè. Ou gen pou monte sou tab la. Ou konprann? Ou wè sa kap pase w? Si w kite ògèy antre nan ou menm, ou bay vag paske yo pa trete w byen, ou just ale. E jodi a map di w, ou gen pou devwa pou rete la. Pou rete la kote w ye a, pou aprann de kote w ye a, pou aprann de sitiyasyon w ap andire a. Paske yon moun ki nan yon sitiyasyon, si l pa aprann de li, M garanti w lap tounen nan menm sitiyasyon. Poukisa? Paske tout sa k rive w, li gen yon leson moral ladan l. Ou menm ou gen pou devwa pou aprann leson moral sa, ou menm k ap gade ti videyo sa. Jodi an gen anpil moun ki twouve yo nan yon sitiyasyon se pa yo ki lakoz, se pa yo k ta dwe vle nan sitiyasyon an. Men se yon tès lavi ap pase w. Se yon egzamen vi an ap pase w. Ou gen pou devwa pou pase tès la e pou pase l byen. Poukisa? Paske pou pa tounen ladan l ankò. E lavi gen yon varyete de sinifikasyon pou reyisi vi w. Li gen anpil sin pou reyisi vi w. Defwa gen anpil moun, gen anpil moun defwa ou wè ki pa reyisi. Se emosyon oubyen ògèy. Jodi a m vin di w, mete sa yo de kote. Mwen menm k ap. eksplike w tout sa yo. M te konsa tou. Men defwa, vi ke m vin ap medite nan lavi m chak jou, vi ke m vin ap fè de alizyon pozitif, m di non. M pa ka kite ògèy manje ògàn mwen. E jodi a ou gen pou devwa ou menm k ap gade ti videyo sa. Nan sitiyasyon ou ye a. Gen moun ki pi mal pase w. Fason w ap viv la, gen moun ki pi mal pase w. M ap di w jodi an, ou pa gen, ou pa gen pou dekouraje. Ou gen pou aprann nan sitiyasyon w ye a. M pa konnen nan ki fason, m pa konnen ki sa w ap fè, m pa konnen ki sitiyasyon, m pa konnen si se manje ou pa ka manje, m pa konnen si se lekòl ou pa ka peye, whatever sa l ta ye a, ou pa gen pou dekouraje. Ou gen pou aprann de sitiyasyon w ye a. Paske. Nan sitiyasyon w ye a, si w pa aprann de li, w ap tounen ladan l ankò. M sot di sa talè a. Jodi a, ou gen devwa pou w motive w, pou w bay lavi w yon lòt direksyon, pou w bay vi w yon lòt sans. Paske lè w bay vi w yon lòt sans, m garanti w, ou apwoche vè siksè. Pou reyisi nan vi ou, fòk ou gen prensip. Fòk ou gen prensip. Fòk ou gen prensip pou reyisi nan vi ou. Sa a son bagay ki kach. Depi ou pa gen prensip, l ap difisil pou reyisi. Pou ki sa? Lè m pale de prensip. Dèfwa gen moun ki konn chwazi, li di, swa yo p ap travay avèk moun ankò. Swa yo leve bonè, yo di wi yo pral fè yon biznis oubyen y ap gen yon bagay y ap fè. Se vre, se yon bèl ide. Men, ou p ap travay a moun 7, sa w al fè a èske w ba l sousi? Vi ke se pou ou li ye, èske w ba l sousi? Hum, èske w ba l sousi pou paske se pou ou li ye, ou leve a lè w vle. Jodi a m ap di w, nenpòt fason, nenpòt sa w ta fè nan vi w, nenpòt sa li ye a, Fè l avèk kè. Paske se yon bagay ke mwen renmen anpil anpil. Lè m wè yon jèn parèy mwen ap fè efò. E lè m wè yon jèn parèy mwen ap pwogrese. Fè de plan nan vi w. Di nan dezan, men kiyès ou ta renmen ye. E m ap di w, repete l chak jou. Ankò yon fwa, fè Bondye konfyans. Pase sa w vle ye a, depi w kwè l, w ap sa kanmenm. Lavi gen anpil fason ou kapab pote siksè ladan l. Gen anpil fason ou kapab pote siksè ladan l. Tout fason ou kapab pote siksè. Men bat. Pou pote siksè a nan bon pò a. Bat pou pase nan vwa ki legal la. Pa pase nan vwa ki ilegal la. Pase yn fwa ke w pase nan vwa ki ilegal la, m garanti w, ou ka toujou pote siksè, men ou ka gen yon kontraryete pi devan. Men si se avèk swè w, si se yon bagay ke w kreye pou pote siksè w, m garanti w, waw, w ap renmen w anpil. Pase yon moun ki aprann de li menm, m garanti w, li gen yon, li gen yon oto estim de li menm. Motivasyon se yon bagay tout moun ta dwe gen. Motivasyon. Se yon bagay tout moun ta dwe gen nan lavi l. Motive w. Kèlkeswa fason an motive w. Jodi an si w pa ka manje, pa kriye. Jodi an si w pa ka gen kòb pou w peye kou w ap aprann nan, pa kriye. Jodi an si w pa gen kote pou w rete, pa kriye. Sèlman kwè nan ou menm, fè Bondye konfyans. M kwè yon jou, konfyans sa a ap transfòme an pozitivite. Pase defwa gen anpil nan nou, gen anpil nan nou defwa kap soufri jodi a. Se ou menm wi ki te kreye l. Sa k tap soti nan may ou, sa w tap vizyalize, sa w tap di, se li menm wi ki vin tounen yon obstak pou ou jodi a la, san w pa rann kont. Jodi a, ou gen pou fè alizyon pozitif nan vi w, ou gen pou medite nan lavi w. Ou dwe inivèsèl a ou menm. Pa gade de moun, pa gade de sa moun ap fè pou fè tou. Chèche yon, chèche yon sans ou santi ki pral avè w, chèche yon bagay ou santi ki pral avè w. Motivasyon w se ou menm kap gade ti videyo sa. Li pa lòt moun. Li pa lòt moun. Se ou menm kap gade ti videyo sa. Kwè nan tèt ou. Kwè nan tèt ou. Moun ou ye a. Kontan pou moun ou ye a. Souri bay lavi chak jou. Lè w leve maten. Dèfwa jan w kòmanse maten ou se li menm ki konn fini. Pase si w leve maten ou tris. Imajine w ou dòmi ou leve. Pandan w leve ou wè ou pa gen manje pou manje oubyen ou wè pòch ou vid. Poutèt sa, ou nève, ou fache, ou prèt pou bat moun, humm, e m garanti w, jan w kòmanse a, konsa l ka fini. E m ap di w jodi a, menmsi sitiyasyon an ta konplike, ou pa gen pou pè, ou gen pou fokis, ou gen pou motive w, paske dèfwa gen anpil nan nou, ki konn pa gen pasyans. Defwa gen anpil nan nou ki konn rate okazyon lavi pote pou nou. Poukisa? Paske nou pa gen pasyans. Paske ou pa ka pale de pozitif, ou pa ka pale de motivasyon pou pa ajoute pasyans la den. Paske yo mache ansanm. Fok ou gen pasyans nan vi ou. Nan lekol ou ye a. Se lavi. Bat pou pase egzamen lavi ap ba w yo. Bat pou pase tès yo. Pase lavi gen anpil egzamen pou l pase w avan w vin poli, avan w vin moun ou ye a. Nou tout ta renmen gen kòb. Nou tout ta renmen viv byen. Nou tout ta renmen gen yon demen miyò. Men ki sa w fè pou li? Ou kreye l pandan w ap gade ti videyo a? Ou kreye l pou ennan, pou dezan? Dèfwa tan pou kreye l pou 1 an pou 2 zan ou just fè bak. Ou fè bak w al panse avèk yon bagay ki te pase w an 2016, w al panse avèk yon bagay ki te pase w an 2017. Jodi a ou gen pou stope l paske w an 2020. Se sa k fè yon ane ale, yon ane vini. Ane ki ale a. Kite l ale avèk tout ti defo yo. Antre nan ane nèf la. Mete de choz nèf nan lavi w. Yeah! Pase pa gen anyen k fèt pou anyen. Tout sa k fèt li gen yon rezon. Jodi a bat pou pa viktim de lavi. Kontanple lanati. Kontanple. Bat bwavo pou moun ou ye a. Defwa gen anpil nan nou ki. ki pran plezi poun bat bravo paseke nou reyisi nan yon domèn. Se vre m konnen kòmsi lè w reyisi nan yon domèn se nòmal ou vin santi w konfòtab, ou vin santi w fèlis, ou vin santi w fè yon fòs, ou vin santi waw, tout ou vin santi w nòmal, dèfwa ou konn ap gade w nan miwa, ou santi w byen. Ou santi w byen men konsa tou map di w pwoblèm pa janm dous pwoblèm pa janm dous men bat pou jere pwoblèm nan pase pwoblèm nan li menm depi w kite l jere w lap jere w nèt ou konn sak fè pwoblèm yo defwa konn fè nou kriye imajine w pwoblèm lan li paka pale. Li pa gen bon sans. Selman n vin sou ou konsa. Se ou menm ki ba l sans. Se ou k bay pwoblèm lan sans. Men yn fwa ke pwoblèm lan antre sou ou, ou fè tankou w pa wè l, li gentan pa pwoblèm ankò, paske w fè tankou w pa wè l. Se ou k pwoblèm lan. Pa gon, pa gon bagay yo rele pwoblèm vre. Se ou k pwoblèm lan. Poukisa? Paske imedyatman l antre nan ou menm, ou gentan ba l sans. E m garanti w, yn fwa ke ou ba l sans, li vin transfòme an pwoblèm. Pwoblèm pa egziste vrèman. Ni obstak. Menm si w wè l vin sou chemen w, se vre li la. Kòmsi li vin tankou yon barikad pou ou. Men, infwa ke w simonte l, li vin pa obstak ankò. Poukisa? Paske ou aprann de li. Ou aprann de li. Ala bagay ki t ap fasil pou leve yon bon maten pou w gen kòb! Oubyen pou w leve yon bon maten pou w leve w wè w rich! Ala bagay t ap dous! Li pa t ap janm dous! E menm si ou wè gen yon moun ki fèt nan yon fanmi ki gen kòb, premye jenerasyon an te soufri, li menm li vin jwi jenerasyon. Li vin jwi jenerasyon manman l, li vin jwi jenerasyon papa l. Le pli souvan, ou pa janm wè moun sa yo dèfwa lè yo gen yon pwoblèm, yo fasil a tiye tèt yo, yo fasil pa bay lavi enpòtans. Poukisa? Paske yo pa eksperimante. Ou menm k ap gade ti videyo sa a, nan pwoblèm ou ye a, Pa di se ou menm ki pi pa gen chans. Pa di se ou ki pi devèn. Non, pa di sa. Ou konprann? Se vre, lavi a ap pase w yon egzamen. Ou bat pou pase egzamen an pou wap. E defwa, egzamen wap pase a konn gen yon lòt ki pi di. Men motive w plis pou pase l, tès la. Gen anpil moun defwa ki pwente di dwa ki di wi m ta renmen tankou entèl. Se vre ou ta renmen tankou entèl. Men ou konn ki pwoblèm la vandire? E nèg ou wè ki bò kote w la ki gen kòb la. Li gon pwoblèm wi. Petèt li ka pa gen pwoblèm kòb li gen pwoblèm familyal. Ou menm ou ka gen pwoblèm lajan ou ka gen pwoblèm lajan ou rezoud pwoblèm familyal ou. Pa pwente di dwa sou pèsòn. Pa di wi ou ta renmen tankou vwazen sa ou ta di wi ou ta renmen tankou entèl non. Se vre ou kapab gen yon modèl men bat pou kreye Pwòp anbyans ou. Bat pou kreye pwòp afè ou. Pa kopye, pa kopye de pèsòn. Pase moun wap kopye a li gon bagay li ki kache. Li gon pwoblèm. Defwa nou di wi m ta renmen tankou entèl, m ta renmen viv, m ta renmen gon machin, m ta renmen leve jodi a pou mwen m nan yon bèl kay. Èske ou travay pou li? Defwa ou konn travay pou li li pa vini wi. Ou konn sak fè sa? Sa kap soti nan may ou. Humm. Ou pa ka gen kenzan pou ap panse, ou pa ka gen, ou pa ka gen karantan pou ap panse tankou timoun kenzan e m garanti w ap fè bak pou tout vi w. Imajine ou gen karantan w ap panse tankou granmoun ki gen karantan, ou gen ventan w ap panse tankou moun ki gen ventan. Ou pa ka gen kenzan. Hein ou paka gen 15 ans ou menm kap gade ti video sa m fèl pou tout moun pou timoun pou granmoun ou paka gen 15 ans pouw gen tanperaman timoun 8 ans non ou paka gen 60 ans pouw gen tanperaman timoun 40 ans ou t dwe mache avèk le tan ou gen 40 ans wap aji tankou timoun 40 ans byen kem konnen ke gen anpil moun ki gen 40 ans ki panse tankou timoun 15 ans. E le pli souvan ou konn jwenn moun sa yo, yo fè bak. Yo an reta nèt. Poukisa? Paske laj ou avanse plis ke fason ou ap panse a. Jodi an m vin di ou, dèfwa ti sa ou bay enpòtans lan, se li k konn detwi vi ou. M sot di ou sa ankò yon fwa. Se ou menm ki bay pwoblèm esans. Pa gen yon bagay yo rele pwoblèm vre. Non, pa gon bagay yo rele pwoblèm, non. Se ou menm ki fè l tounen pwoblèm. Ou konn poukisa? Paske sans ou vin ba li a. Imajine w ou leve chak maten, w ap, w ap panse avèk yon bagay ki pase w depi twazan, depi katran. Hum? W ap panse avè l. L ap toujou rete yon mak pou ou. L ap toujou rete kòm yon obstak pou ou. Jodi a ou gen pou devwa pou w bliye tout sa ki pase. Tout sa ki pase w nan lavi w gen devwa pou w bliye l, pou w antre nan ane ou antre a 2020, bon m nan 2020 m dwe aji an 2020, m pa gen dwa ap fè kòmsi ap panse de choz ki pase non, jodi a m vin di w non e depi w fè sa l ap vin tankou yon pwazon pou w. Ou te fè yon rankont an 2015 li pa mache, ou pa gen pou tounen sou li ankò, ou gen pou avanse. Video sa m fel pou sou tout fom de motivation pou motive w an plis pou pote sikse nan vi w. Nan sitiyasyon w ye a aprann de li. Nan sitiyasyon w ye a aprann de li. Pa lonje dwet sou peson. Pa akize pyès moun. Pa di wi, se se entèl ki mete m nan sitiyasyon sa. Byen ke m konnen ke nou nou sosyete ayisyèn nan, gen anpil moun dèfwa ki konn panse kòmsi jan yo te panse vi yo ap vini an, l pa vini konsa. Yo di wi, si m si m pase sou kote oubyen si m pa resi se entèl. Pa fè sa. E menm si moun nan ta panse, fè yon bagay negatif de ou, in fwa ke ou pozitif, in fwa ke Ou motive ou pou reyisi vi ou sa pap fè anyen sou vi ou poukisa paske ou simontel jodia map diw ti poblèm ou bay enpotans lan defwa se li menm ki konn detwi vi ou ti sak ou konn ap mimire chak maten an defwa se li menm ki rete kòm yon endikap nan panse ou Ti sa ou konn ap bay enpòtans depi l jou imedyatman depi l jou se kòm si li yon li yon li yon bwòs depi l jou ou bap ou prann ou mete l nan sèvo jodi an ou gen pou devwa pou retire l nan sèvo w poukisa paske sèvo a ou genyen pou panse dè choz pozitif ou pa genyen pou panse choz negatif paske lè w negatif m garanti w rèv ou yo ap tonbe nan dlo. Waww m santim byen m santim byen paskem son w nèg ki pozitif e kelkeswa sa ki rivem nan vim m pa prann kòm yon echèk m prann kòm yon leson jodi an ou gen pou devwa mwen menm kap pataje ti video sa avèw pou pran tout sak rivew kòm yon leson mete w ajou mete w abò pou konprann lavi paske lavi ou paka bay lavi ou paka viv. pou vle tout bagay ale bon pou ou, pou vle tout bagay ale mye pou ou, non pa fè sa. De fwa, gen anpil moun kap soufri, se yo menm ki konn lakoz. Map di sa chak jou. Poukisa? Paske nou pè pwoblèm twòp. Ou bay pwoblèm twòp enpòtans. Li lè pou mete pwoblèm sou kote pou avanse. Lekòl ou pa ka peye, ou pa ka ap kriye. E se vre, m konnen ke gen anpil moun ki echwe. Poukisa? Paske yo pa jwenn yon moun ki pou kontinye etid yo. Yo pa jwenn yon moun ki pou ede yo peye kay la. Ou konn echwe vrèman. Ou konn pase mizè. Ou konn ap tribi, ou konn gen tribilasyon. Bagay yo konn pa bon pou ou. Ou konn ap kriye chak jou. Ou konn pa ka manje, ou konn pa ka, ou konn pa ka menm gen yon dola nan pòch ou pou met yon ti minit, ou konn pa gen menm senk goud, menm di goud pou pran yon kamyonèt la pou ale Dèlma, Petyonvil, wadèvè pou al an pwovens, ou konn pa gen kòb pou fonksyone. Se vre m konnen sa, m konnen sa. Ou ka, ou ka ap mal viv, ou ka santi se ou menm ki pi pa gen chans. Men m ap di ou, Sa a se yon tès li ye, se yon leson pou w aprann pou tout vi w, de manyè aske pou w pa pwodui l nan ane k ap vini yo. Zanmi m, menm si m ta pran tout nuit lan la, pou m te, pou m ta motive w sou tout fason, nuit lan pa t ap sifi. Poukisa? Paske lavi gen yon varyete de bagay ladan l pou motive w. Jodi an, mwen menm k ap pale avè w la, m gen anpil bagay ki pase m nan vi m, men m pran yo kòm yon leson m aprann de yo menm. Jodi an, M santi m byen poukisa paske m mete m trè pozitif, m mete m nan yon fason kòmsi waw kèlkeswa sa ki ta vin sou chemen m m p ap pran kòm yon pwoblèm, m p ap pran kòm yon obstak, m ap m ranplase l pa yon leson. Poukisa paske lavi pa fè kado, ou pa t ap leve konsa pou soti pou soti pou jwenn yon pou pou pou pou gen yon bèl machin w ap woule, pou gen yon bèl kay ou rete non fòk ou travay pou sa. Li yon pri. Li yon pri kote w ap travay la menm si w wè yo pa trete w byen rete la menm si w wè ou ta pran imilyasyon nan vi w rete la menm si w ta pran imilyasyon nan men manman papa frè sè tonton rete la poukisa paske lavi gon sipriz pou ou wè sa k ap pase w hein wè sa k ap pase w si w gen ògèy wè sa k ap pase w si w fache rapid rete la zanmi m rete nan pozisyon w ye a fè Bondye konfyans m kwè ke yon jou w ap soti ladan l. Zanmi m, motive w sou tout fason. Motive w sou tout fòm. Pwoblèm lan retire l, mete l, ranplase pwoblèm lan pa yon leson, ranplase pwoblèm lan pa yon tès w ap pase. Se yon tès lavi ap pase w. Lavi tèlman renmen w, lavi tèlman renmen w, li ba w fason ou kapab panse. Li ba w oksijèn de lè. Lavi tèlman renmen w. Li fè w dòmi ou leve. Ki sa w fè pou li? Se vre se Letènèl, men ou menm ou gen yon bagay pou w fè. Ki sa l ye? Ou pa gen dwa ap di wi pou ki sa w te fèt. Ou pa gen dwa ap di pou ki sa w te fèt nan fanmi entèl. Non, ou pa gen dwa pou w fè sa. Hum, reyisi w pa depan de fanmi w. Reyisi w depan de ou menm k ap gade ti videyo sa a. Pa akize pèsòn. Pa akize pyès moun. Motive w. Sa w ap fè a, fè l byen. Menm si wè ta pran ennan, dezan, l pa janm jou. Menm si wè kòk la pa janm ko chante, rete la. E wè yon jou l ap jou pou ou. E m garanti w, lè l jou pou ou, w ap felis, w ap kontan, w ap renmen moun ou ye a. W ap jwenn moun ou pa t espere vin sou chemen w. W ap jwenn moun ou pa t panse ap vin sou chemen w. motivew pou reyisi viw. Kay lan paka peye ou pa gen dwa pou ap kriye. Si w ka fon, si w ka, defwa gen anpil moun ki konprann pa egzanp m te rete an pwovens, m te rete pòtoprens pa egzanp kay mwen vin paka peye m chwazi al an pwovens li pa yon echèk pou ou zanmim. Li pa yon echèk pou ou. Petèt li gendwa se an pwovens lan k ap pi bon pou ou. Pa kriye, pa kriye bay lavi. Sa k rive w la, pran l kòm yon leson. Lekòl lan pa ka peye ou pèdi ennan, dezan ou pa ka al lekòl, pa kriye, pran l kòm yon leson. Gen yon lòt bagay k ap tann ou, motive w sou tout fason. Sa k rive w jodi an, pa di se ou ki pa gen chans. Nan sitiyasyon w ye a, se yon tès lavi ap pase w. Lavi renmen w. Lavi renmen w. Li tèlman renmen w, li fè w dòmi, ou leve. Ou respire. De fwa lè w leve maten, mimire de choz pozitif. Lonje men w bay lanati, di mèsi. mèsi paske m dòmi m leve di lavi mèsi di letènèl mèsi paske ke gen anpil moun ki dòmi ki pa leve gen anpil moun ki sou kabann lopital kap soufri ann pwan egzanp jodi an ou pa ka manje jodi an ou pa gen kòb nan pòch ou wap kriye e moun ki kouche sou kabann lopital yo e moun ki endikape yo e moun ki pa gen 2 bwa yo humm kisa yap fè menm. Humm ki moun sa yo e jodi an ou gen pou pran desten w an men ou kriye twòp defwa gen bagay ou wè ki vin sou chemen w se ou k la se ou k lakoz gen moun kap gade ti video sa ki wè yon bagay fèt nan vil pou li menm li di son mirak wi poukisa paske Li panse l pa wè kote bagay sa a soti l vin antre nan li. Li di, Waw! Gad yon mirak! Se pa yon mirak non li ye, frè m. Se pa yon mirak li ye. Poukisa? Paske sa w pa bay, sa w bay enpòtans lan, l ap rive w kanmenm, sou kèlkeswa fòm. An n pran yon ti egzanp. An n pran yon ti egzanp twò senp. Ou pa janm wè nan yon klas oubyen reto filo, dèfwa nèg ki pa sou sa a, li konn. loreya oubyen l konn prèske loreya poukisa pase tout moun konnen li pa ka pase egzamen an e li menm li trè kwè li kwè nan li menm li di wi wè mwen menm map pase li te mèt se mwen menm kòm elèv nan sal lan map pase paske li gon kwayans nan li. E se vre dèfwa nèg la konn pa sou sa, dèfwa nèg la konn pa ka rezoud yon yon yon yon yon yon soustraksyon, li konn pa ka rezoud yon yon yon chapit fizik. Men la li l pase. Ou konprann? La li l pase. Gen anpil moun dèfwa ki ki ki ki tonbe kritike e jan de moun sa yo. Men li menm li gon kwayans nan li menm. Li gon bagay l ap repete chak jou, li di wi fòk li pase. E l pase tès lan vre. Poukisa? Paske l kwè, li kwè l ap pase. Li kwè lap pase egzamen an, dèfwa l pase l vrèman, dèfwa l konn prèske loreya e moun ki konn ap di l li pap pase yo dèfwa yo konn pa pase yo konn pa menm pase nan premye tou menm. Jodi a ou gen pou devwa pou w motive w, ou gen pou devwa pou w di de choz pozitif nan lavi w. Ou plis ankò ou pa gen pou ou pa gen pou w akize pèsòn. Ou pa gen pou w mete bouch sou pèsòn. Si w pa ka di byen pa di mal. Pa ou pa si si w pa ka di pa si w pa ka di byen pa di mal. Pa di ou te wè sa pou entèl non, pa ale la. Pase chak moun gen fason yo, chak moun gen chemen yo y ap fè. Jodi a, ou menm k ap gade ti videyo m lan, ou gen pou devwa pou w motive w de tout fason, pou w motive w. M vle sa pou ou. Humm m vle m vle sa pou ou. Motive w. Nan sitiyasyon ou ye a, nan sitiyasyon ou ye a pa ba l enpòtans. Se ou menm ki bay pwoblèm lan sans. Se ou menm ki ba l sans. Li pa pwoblèm vre. Se ou k fè l pwoblèm, poukisa paske ou ba l enpòtans. Imajine w yon bagay pa ka pale, yon bagay pa ka, pa ka, li pa ka pale, l pa ka mache, l pa gen men, l pa gen zye, l pa gen tèt, ou ba l enpòtans? Hein? Yon senp bagay ki vin nan sèvo w, li tèlman deranje w, dèfwa l konn fè w pèdi bon sans ou, dèfwa l konn fè w, waw! Yo di ou gen pou devwa pou mete pwoblèm lan de kote. Ou gen pou devwa pou mete pwoblèm lan de kote yon fason pou avanse avèk lavi ou. Men m vle ou avanse avèk lavi ou. Kote ou ye a, pa di se ou ki pi pa gen chans. Kote ou ye a, pa di se ou menm Letènèl pi pa vle wè. Kote ou ye a, pa di w ap tiye tèt ou. Kote ou ye a, pa di pa gen moun ki wè ou. Sèlman map di w, aprann de kote w ye a. Une fwa ke w aprann de kote w ye a, ou mimire de poz, de choz pozitif pou w ap di wi w ap soti ladann e m garanti w ap soti. Menm si w ta fè 2 zan, w ap soti ladann. Paske kwayans lan se yon bagay ki, ki nètman. ki nètman efikas. Kwayans, kwayans, depi ou gen kwayans nan yon domèn wap fèl, depi ou gen kwayans nan yon menm wap reyisi, depi ou gen kwayans wap pote siksè wap fèl, depi ou gen kwayans ou pap pase ane an san ou pa jwenn travay wap fèl, depi ou gen kwayans nan tout fason ou paka pa pote siksè. Mwen menm kap pale avèw la, M gen kwayans nan vi m. M gen kwayans nan vi m. E moun mwen vle ye a, fò m ye l. Sa m vle de mwen an, fòk mwen reyalize l. Rete pozitif. Ou konn sa k fè m kreye chanèl sa? Se paske m konnen, se paske m konnen gen anpil frè m avèk sè m. ki bay pwoblèm twòp enpòtans. M konnen gen anpil frè m avèk sè m k ap soufri jodi an, se yo menm ki lakòz. Jodi an m vin di w, ou pa gen dwa bay lavi chay pote. Lavi w ap pase, lavi ap pase yon tès, reziye w pase tès lan byen. Bat pou w pase l byen de manyè aske pou w pa tounen ladan l ankò. Kanal sa se pou ou, chanèl sa se pou ou. Ou kapab abòne avèk. Chanel la. Ou kapab kite yon komantè pou mwen. Ou kapab like. Ou kapab di m kisa m ta dwe di m pa di. E ou menm tou, si w gen yon bagay ke w ta renmen ajoute, ou kapab di l nan komantè a. Mwen menm, m ava aprann de li. Aprann de mwen, m ap aprann de ou. Zanmi m, jodi a ou gen pou devwa pou motive ou sou tout fòm, sou tout fason pou motive ou. Ou bay lavi twòp. Ou plen bay lavi twòp. Ou plen bay lavi twòp. Jodi a se kou pa w pou reyisi vi ou. Jodi a se kou pa w pou yon moun wè ou tou. Jodi a se kou pa w pou yon moun rele w nan telefòn pou l di monchè mèsi paske ou te felisite m nan yon domèn, ou ta ban m bakòp nan yon domèn. Jodi an se moman pa w. Fè yo wè w. Fè yo wè w ou ret atè twòp. Moute nivo a. Moute nivo a. Nou an 2020. Fè bagay yon lòt jan. Gen anpil bagay, m sot di sa talè a, gen anpil bagay ki kapab fè w reyisi. Chwazi yon bagay ou fè. Une fwa ke w chwazi yon bagay ou fè, m garanti w, w ap pote siksè ladan l. Zanmi m, m ap di w sa, siksè a depan de ou menm k ap gade ti videyo a. Li pa depan de lòt moun. Li pa depan de manman, li pa depan de papa. Li depan de ou menm. Sa w ap fè a, fè l byen. Aprann de li yon fason pou ka pote siksè ladan l. Ankò yon fwa, an rezime, pwoblèm lan, se ou menm ki ba l sans. Li pa rele pwoblèm vre. Se yon leson. Se yon tès lavi ap pase w. Bat pou aprann tès la. E yon fwa ke ou aprann tès la byen, m garanti ou pap tounen ladan l ankò. Ou gen pou devwa pou motive w. Ou gen pou devwa pou simonte. De tout fason, ou gen pou devwa pou w simonte w lè pwoblèm lan vini pou w sote l. Ou gen pou devwa, jodi a, pandan w ap gade ti videyo a, pou w di wi, se mwen menm ki bay pwoblèm lan sans. Zanmi m, motive w. Sa ou pran alejè a, dèfwa, se li ki konn rete yon obstak pou ou. E m di w sa, obstak la, Li pa ka pale, li pa gen men, li pa gen zye, li pa gen bouch, li pa ka mache. Se ou menm ki ba l sans. Sispann pè obstak. Avanse. Eseye. Paske, lè w eseye, e lè sa w pote siksè. Gen anpil nan nou ki pè eseye. Eseye nan domèn ou ye a. Eseye. Pa fè yon bagay ou santi ke ou pap pot siksè ladann. E si w gen yon bagay wap fè pran fòm li. E yn fwa ke w pran fòm li wap fèl byen. Zanmi m, jodi a. Ou ka santi ke m pale twòp, ou ka santi m m varye, ou ka santi sa. Men map di w sa, e pa varye m varye. M vini pou m di w, lavi gen anpil bagay pou kap tann ou demen. Men bat pou. simonte tout sa kap vin sou chemen w kòm pwoblèm paske pwoblèm lan li menm li pa egziste se ou k bal sans mèsi pa bliye non pa mwen se Jackson Jean ki pote pil bèl konsèy sa yo pou ou Bondye pi fò mèsi.